Zanmi Olamigrante, bonsoir pou nou tout. Se toujou yon plezi pou nou antre lakay ou ansanm avèk emisyon sa ki se Info Plus, yon emisyon ki fèt chak samdi de 4 è pou rive 6 è nan aprè midi. Pou nou pote dè enfòmasyon pou ou e an menm tan tou fè dè analiz e si l posib fè dè entèvyou e an menm tan dè repòtaj pou ou menm pou nou kapab rete plis enfòme. Se sak fè nap di w ke jodi a nou gen anpil enfòmasyon nou pral pote pou ou nan peyi Dayiti se kesyon kidnaping nan kontinye e an menm tan tou dè gang ki federe te pran lari pou te fè manifestasyon kont kidnaping e an menm tan tou Nan peyi Dayiti genyen arestasyon 2 gran tèt ki fèt nan peyi Dayiti e nap kite peyi Dayiti pou nou diw nan peyi Gwatemala gen gwo anbouteyaj avèk kesyon imigrasyon e nan peyi Chili tou gen 2 deklarasyon ki fèt e gen 2 senatè ki fè 2 apwòch sou deklarasyon yo sou kesyon nouvèl lwa migratwa. Se tout enfòmasyon sa yo nap genyen pou nou debat. Pou jodia nan emisyon info plis e ribrik d'information ke nap pote pou ou. Nap diw rete la pa ale e nou pral pote enfomasyon yo pou ou avek plis detay. Yon lòt fwa nou retounen ansanm avèk ou e nap di ou linik travay ou genyen pou fè si ou twouve ke travay sa nap fè a li enpòtan ou menm wap genyen pou patajel e envite ak lòt zanmi al pataje abòne e kontinye ede nou avanse ansanm avèk travay nap fè a. Nan prale dirèkteman nan peyi dayiti pou nou pale kesyon kidnapin nan peyi dayiti nan peyi dayiti. Pandan semèn sa a, genyen plizyè ka kidnapin ki anrejistre. Nou kapab pale de yon jèn antreprenè ki se Mack Bello e an menm tan tou yon ekolyè ki se Geraldine Joassaint e an menm tan tou yon jèn jounali, yon jèn k ap etidye jounalis e yon dansez, yon pwofesè dans ki se Johanna Dorcéus ki kidnape sa fè plizyè tan e yo fè konnen tou Genyen Geraldine Joassaint ki jwenn liberasyon l jou ki te vandredi 22 janvye a nan peyi Dayiti. Alò se egzakteman majistra Kafou a li menm ki deklare sa ki se Edouard Pierre ki deklare ke Geraldine jwenn liberasyon l. E an menm tan kite nou toujou Nan peyi Dayiti pou nou di w tou, genyen grang Jenèf, gen gang Jenèf ki òganize yon manifestasyon jou ki te vandredi 22 janvye a nan lide pou di aba kidnapin nan peyi Dayiti e pandansetan anpil moun ta lonje dwèt sou gang Jenèf ki se ansanman de bandi e de kidnapè selon de enfòmasyon ke yo fè nou konnen ki kolabore yo pou yo fè travay yo a pi byen men jounen jodi a nou wè ke se ansanm de moun sa yo ki ap fè sa ki rele manifestasyon pou di aba kidnaping nap kite w swiv yon videyo kote ke manifestasyon an tap fèt nan peyi dayiti. Sela posib!
Wi l posib! Eske tout òganizasyon de baz yo posib pou yo chita ansanm? Wi l posib! Eske nou prè pou depoze tout zam? Wi! Depoze zam! Eske nou prè pou nou dyaloge antre nou menm?

depa prezidan Jovenel Moise jou k ap 7 vevriye 2021 an. Se sa k fè, ebyen nan manifestasyon sa yo w ap jwenn de pwopo k ap relache pou mande Jovenel Moise pou l kite peyi Dayiti, pou l kite pouvwa a, pou l kite palè nasyonal jou k ap 7 fevriye 2021 an selon lwa elektoral oubyen selon konstitisyon an atik 134 tire 2 ke anpil moun ap pale de li la sou jounen jodi a ke yo fè konnen ke ebyen premye ane ke Joslèm Privè te pase sou pouvwa a ebyen ane sa li soti nan 5 kan elek 5 kan prezidan Jovenel Moïse ta genyen pou l ta fè sou pouvwa. Se sa k fè n ap envite w an nou swiv yon videyo.

Nan depatman Nip, espesyalman nan awondisman Miragwàn, gen 2 zarestasyon ki fèt jou ki te jedi 21 janvye a e se 2 zarestasyon ki pwovoke, ki bay anpil kè kase e ki bay anpil pwoblèm e Gen de moun ki ta jije ke Prezidan Jovenel fè yon gwo erè le fèt ke li fè arete selon enfòmasyon pa bliye ke genyen Nenel Cassy ki te arete nan Miragwàn ki te al òganize yon manifestasyon pou mande Prezidan Jovenel Moise kite peyi Dayiti 7 Fevriye kite pouvwa remèt Palè Nasyonal lan men mesye sa yo vle ke Genyen sa ki rele tranzisyon. Men pa bliye tou an 2016 ke nou menm nou te jwenn sa ki rele yon tranzisyon nan peyi Dayiti le fèt ke Prezidan Michel Martelly pat kapab òganize eleksyon, pa pou nou pa di pat kapab, men li te òganize eleksyon men ansanm de pati politik e an menm tan tou 2 kandida pa t asepte avèk kan eleksyon Michel Martelly te òganize a. Se sa k fè anpil nan yo te mande pou eleksyon an reòganize. Ebyen, jounen jodi a, ebyen ansanm 2 pati politik sa yo toujou kontinye mande fòk se tranzisyon ki genyen lefèt ke Prezidan Jovenel Moïse pa t arive òganize okenn eleksyon pandan manda l la se sak fè yon mande fòk li kite ebyen nap diw ke Senatè Nenel Cassys te arete e an menm tan tou senatè a fè nou konn fè konnen ke ebyen se dirèkteman prezidan Jovenel Moise ki fè kidnape l men ansanm nan de zenfòmasyon ap sikile fè konnen ke se pa ditou prezidan Jovenel Moise men se se komisè nan Miragwàn nan ki di ke li pap asepte pou mesye yo ta al fè dezòd nan Miragwàn nan li menm li te chwazi arete chèf de fil la. E an menm tan tou, yo fè nou konnen tou te genyen 11 lòt militan ki arete nan kesyon manifestasyon ke yo te al òganize nan vil Miragwàn. Nap kite peyi Dayiti pou nou antre dirèkteman nan peyi Etazini, pa bliye ke jou ki te mèkredi 20 janvye a, enbyen Peyi Etazini te resevwa, pou nou pa di resevwa, men nou t kapab di Joe Biden ki se prezidan eli nan peyi Etazini an te prete sèman, ebyen li menm pandan moman sa li okipe Mezon Blanch ke Donald Trump tap okipe depi 4 an pase, ebyen jounen jodi a pi gwo deklarasyon ke premye deklarasyon ke Joe Biden li menm li fè. sè ke li mande ke pou Migrasyon nan peyi Etazini pa depòte oken nan imigran pandan 100 jou kap gen pou fèt kap genyen la a enbyen 100 jou sa a kòmanse depi 22 janvye 2021 an ebyen ki ap abouti byen petèt jiska mwa davril oubyen jiska mwad me ebyen se konsa bagay la ye nan peyi Etazini paske yo menm Joe Biden te man te di ke l te pwomèt a ansanm des immigrants ke li pral wè kijan li kapab chanje sitiyasyon kèk imigran ebyen nou kapab konstate tou nan peyi nan kèk lòt peyi tou genyen des anbouteyaj gen yon pakèt pwoblèm k ap andire la bò kote imigran se sa k fè n ap kite peyi Etazini pou nou antre dirèkteman nan peyi Gwatemala kote ke genyen de imigran Hondiras, de pakèt lòt imigran men yo plis panche pou yo di se de imigran, de sitwayen nan peyi Hondiras ki rive nan peyi Gwatemala ki te a destinasyon pou ale nan peyi Meksik ebyen te genyen anpil anbouteyaj kote ke yo menm yo te fè fòs ansanm avèk fòs de lòd nan peyi Gwatemala, sa ki te pral koze de pwoblèm, de moun ki blese e de moun ki endispoze. Se sak fè nap di w, an nou swiv ansanm avèk nou yon repòtaj nan yon videyo.

N ap kite peyi Gwatemala pou nou antre dirèkteman nan peyi Chili ki jounen jodi a genyen anpil pwoblèm bò kote imigran yo. Anpil imigran ap soufri, anpil imigran ap plenyen e menm gen

Bay Kongrè peyi Chili a, ebyen gen 2 senatè e 2 depite dirèkteman nan pati opozisyon an, yo menm ki pa dakò ki retwouve genyen 2 atik ki enkonstitisyonèl anndan nouvèl lwa sa a. Egzanp nou kapab pale atik 117, atik 136, 137 e tandout atik ankò men n ap di w li o nonb de 6 atik.

deklarasyon ki genyen rasis ladan l e de yo kapab konsidere l tou kòm yon deklarasyon trè senofobia ki fè sou kominote ayisyèn nan espesyalman e nou menm tou n ap envite w ann swiv deklarasyon mesye ou senatè

Fok genyen sa ki rele jistis. Ebyen nou vle pale de kondanasyon de Jesi Bon Jan ki se yon ayisyen ki kondane a 20 tan de prizon nan peyi Chili. Alò nap di ke se tribinal oral penal nan peyi Chili, pli presizeman nan San Antonio ki kondane ebyen Jesi bon jan yon ayisyen yon lòt fwa ankò ki te arive retire lavi madanm li kote ke moun sa yo te genyen 3 pitit ansanm ebyen jounen jodi a Jesi bon jan li menm li dèyè bawo paske li te komèt yon zak konsa depi an novanm 2019 e nap envitew swiv deklarasyon fiskal nan San Antonio se vrèman enpòtan.

De premeditasyon que fue invocada por la Fiscalía. Nan peyi Chili toujou genyen de difikilte e an menm tan tou kounya nap diw ke genyen de etranje espesyalman de Venezelyen, Kolonbyen e tan dout etranje anko kap planifye la pou yo wè kijan yo kapab fè yon mach oubyen yon manifestasyon oubyen kijan yo menm yo kapab manifeste mekontantman yo anvè Departamento Extranjeria e Migrasyon ki pa

ki vle manifeste konpòtman yo se sak fè nap diw ou menm ou sipoze afiche w tou pou montre ki moun ke sa yap fè a li pa bon pou. Zanmi se ansanm de zenfòmasyon sa yo ke nou te gen pou ou jodi a se sak fè nap mande w Ou menm ki konekte ansanm avèk nou, rete branche paske nou pral antre dirèkteman nan pwen ke n ap genyen pou nou debat jodi a, espesyalman ki trete de lavi imigran, ki sa sa ye. Se sa k fè ou menm ki poko pataje emisyon an, li enpòtan pou pataje l. Pa bliye w ap suiv emisyon sa ansanm avèk zanmi w Lifèt Nelson sou paj Hola Migrante a, emisyon Info Plus. Rete branche, n ap retounen pou nou vin debat sijè ke nou genyen jodi a ansanm avèk 2 zanmi ki nan peyi Meksik e nan peyi Chili.